Map gade si Abenadel ap kite peyil lan vin menm jan a Haiti. Republic Dominical no igual con Haiti. Aquí hay justicia. Manzè di lap travay nan gwo kote li voye moun Canada lap viv Republic Dominican. Pran kob nan men moun, pran kob nan men Haitien di lap voye w Canada. J'ai beaucoup de preuves. Pran kob nan men moun di lap voye Mexico. J'ai beaucoup de preuves. Men afich li. Ke manzè ap travay gwo kote l voye moun Canada. Ki òganizasyon k bay manzè dwa sa? Kiyès manzè ye? Li kontinye ap fè abi. Li gen manda dèyè l Ayiti, l sove Ayiti vin Repiblik Dominikèn. Repiblik Dominikèn, Abenadèl pa kite manzè fè Repiblik Dominikèn menm jan Ayiti. Manzè poste l la, se manje kòb moun. Manzè rete Bidya Medya, yo di m konsa l ap viv avèk, li gen sèvant, yon ti pitit fi. N ap denonse l. Manzè pi vòlè pase nèg ki gen zam an ayiti yo. Paske nèg ki gen zam yo tou konnen yo se kidnapè. Men manzè se vòlè, vòlè kòb fanmi m vin la a. Map kontinye swivi pou fanmi m. E m di l map re di l ankò. Vòlè ke w ye. Pi gwo gwoup gang, pran kòb moun ayiti, bloke moun an ayiti, pran kòb moun repiblik dominikèn, bloke yo pa pale avè yo, li di w lap travay nan imigrasyon. Pran kòb dil al peye pou jistis e pou repiblik dominikèn fè sal kapab map dil ankò depi nou wè manzè yon kote rele manzè dim rele lapolis 911 di yon moun yap denonse toutan sou rezo pou vòlè men kote ke nou wèl antre si nou paka relem poum al fè lajistis marel di men kote nou wèl antre Epi lè yo pranl yo antre nonl sou sistèm nan, yo ap jwenn ke manzè gen lèt de plent Ayiti. Yo ap jwenn ke manzè e vòlè li an Repiblik Dominikèn. E mwen k dil, sim pat gen prèv, m pat gen manda dèyèl, m pa tap repete sa jodia. Kòman w pral, kòman w pral konprann yon pèp ki pa gen prezidan, yo lage an Repiblik Dominikèn ap kouri pou imigrasyon. Pèp sa ap travay konstriksyon an Repiblik Dominikèn. Pase mizè an Repiblik Dominikèn pou yo ka fè 4 mil dola ameriken. E ou menm, ou pran 4 mil dola ameriken nan men yo, di ou ka voye yo Kanada. Ou di ou ka voye yo Brezil, kote ki pi difisil lan. E ou, lè yo, lè yo ba w kòb la, ou di ou, wi m ka voye yo wi. M ka voye yo Meksiko. M ka voye yo Tapachula. Gad kòman ou mechan. E ou pran kòb la nan men yo, se presyon ke ou ba yo. E ou menm fè kwè w ap travay avèk gouvèneman Repiblik Dominikèn, se sa w di yo nan apèl. Ou pran kòb imigrasyon an kote menm èpòt la moun yo pa gen dwa peye kounya se nan se nan bank se labank pou yo al peye kòb imigrasyon an ou menm ou pran kòb la nan men yo ou di wap peye imigrasyon paske ou travay nan sa wap jwe sou feblès pèp la kounya dim ki diferans ki gen ant K-sha avèk babekyou. Kounya w pral di m Babekyou sa son zam li ye nan men l, l ap kidnape moun. Pa vre? Ebyen ki diferans ki gen ant Keïsha ki voye moun Kanada? Tande ki kote l di l voye moun Kanada. Men afich la la. Si se mwen menm ki di l nou ka di non se manti men afich la la. Gade, gade, gade. Li pran kòb nan men fanmi m Ayiti, di l ap voye yo Mexico. Alafen, li bloke yo sou telefòn. Yo depoze plent pou li Ayiti. Keïsha, Ou se pi gwo vòlè. Pou manman gen kè pou fon moun konsa met sou latè? Manman Izo, manman Ti Lapli, manman Babekyou. Bon, Babekyou an m pap fin twò di li menm paske Babekyou son viktim. Menm lòt nèg Ayiti yo son viktim. Pas, epitou yo kenbe zam. Sa vle di ou tou konnen nèg sa yo danje, ou menm ki vini wap use pèp ayisyen. Manmanw, papaw gen kèl fèw met sou latè pou touye moun nan eta sa. Paske lè w pran 4 mil dola ameriken nan men moun, e kòmsi w te touyel, on moun ki an repiblik dominikèn kap pase mizè, on moun ki ayiti poul jwenn 4 mil dola poul ba ou. Gad kòman ou mechan. Jodi an la, m chwazi denonse sa dan la repiblik. M chwazi denonse l dan la repiblik. M pap tann se lè w pran kòb pa m espesyal pou m denonse w. E si se kòb pa m ou pran espesyal, m t ap lokalize w, m pa t ap menm bezwen lajistis fè swivi pou mwen. M tap fè w kite mechan e se dènye kòb ke w tap pran. Men kòm m son nèg ki vrèman entèlijan, m pap kite w gentan pran kòb mwen. Kòb fanmi m ki pa konprann la reyalite de lavi ki lonje kòb lan ba ou, ke w kenbe kòb ou nan men w. Keycha map denonse w e fòk lajistis pran w. Se rezon sa k fè m te di, nenpòt moun ki konn kote Keycha ye fè m konnen. Map fè nou wè m mare l live. Map fè lajistis mare l live. Sitou yon moun pa bezwen fè m konnen depi w wè Kerichat yon kote w mèt rele polis. Di polis yon moun yo ap denonse sou rezo kòm vòlè men kote w wè l antre. Epi lè yo antre non l nan sistèm nan yo a wè wi manzè gen lèt de plent Ayiti nan bouda l, manda nan bouda l Ayiti, li vin kache an Repiblik Dominikèn. Men Repiblik Dominikèn li gen lèt depit li gen manda nan bouda l. Wa wè si yo pa pral avè l. E m ap di sa klè, le jou yo arete manzè piga yo depòte l. Ok, le jou yo arete manzè piga yo depòte l. Pa depòte manzè Ayiti, paske depi yo depòte manzè Ayiti, manzè ap toujou lib. Manzè pral nan nenpòt lòt zòn li pral rete. Pa depòte manzè Ayiti. Se pou imigrasyon kenbe l, fè swivi. Menm si nou konnen dcpj bezwen n an Ayiti, paske yo met lèt de plent dèyè w, ou sove, se vòlè ou ye. Ok, j'ai beaucoup de preuves dans mes mains, ou sove, se vòlè ou ye, ou pi rèd pase Ti Lapli, paske Ti Lapli li menm li gen yon zam nan men l. Ok pa depote manzè ayiti se kenbe manzè metel la vitoria paske volè pa ret sou moun la jistis an ayiti se la jistis ki pi koronpi e map mande koman manzè fè kite ayiti vin repiblik dominikèn ilegal pou manzè di lap travay nan gouveneman repiblik dominikèn li voye moun kanada la jistis jwèt pou ou la jistis jwèt pou ou map gade si repiblik dominikèn se menm jan avek ayiti.